Bon mwen wè ke koneksyon an te tap mal pase donk m pa konnen sak pase erezman donk mwen rejwenn ou.
Wi wi se pati sa va sa va mye mentnan. Super.
Alò bonsoir a tou nou fidèl zanmi entènot ki nou swiv via la platfòm Ricky Show

fuite d'eau, panne de courant, ils peuvent intervenir, vous prêter main forte ou vous depanner. Donc lè w antreteni de bonnes relations avèk vwazen w, donc sa vle dire ke li se li se yon atout pou ou en cas de si w gen yon problème ou gon difikilte, vwazin sa a ka vin prete w men fòt. Vwazin sa a ap pote èd li ba ou si ou gen yon pwoblèm jan m di an, ou gen yon pwoblèm kouran, ou gen yon pàn elektrisite, ou gen yon fit do. Donk, vwazin sa a ap kouri vin ede w, vin pote w sekou. Ils peuvent poukwa pa vous donner un coup de main pou w fè vos courses. Si ou gen bagay ke ou bral achte tou, ou pa ka deplase, ou malad, ebyen vwazen sa a ka rann ou sèvis lan avèk beaucoup de de plaisir. Donc, vous tenir compagnie en cas de p'ti souci de santé. Donc, si ou malad, ou gen de pwoblèm de sante, donk se sur ke vwazen sa a ka vini, li ka vin fè yon te pou ou, li ka vin fè kichòy pou ou, pou ou manje. Donk, li trè enpòtan lè ou gen de trè bòn relasyon avèk vwazinaj ou. Odela de l'aspect intérêt, entretenir une bonne relation avec ses voisins est aussi une question de civisme.

Donk e pa sèlman enterè. Donk ou leve le maten, ou kwaze avèk moun nan, ou salye l, ou di l yon bèl bonjou avèk yon souri. Donk moun nan t ap vini, ou te, ou te, ou t ap sòti, ou wè l ap vini, ou kenbe pòt, ou kenbe pòt lan pou li. Donk yon ti mo janti. Donk tou sa

Donk se san de ptit choz de ou kapab fè, men ki gen anpil Ki anpleur, trè ki gen siyifikatif.
anpil siyifikasyon, jisteman. Donk ou di moun nan on bèl bonjour, ou ou f ou ou rann moun nan on sèvis ke ou pou nan tèt pa w se pa on gran bagay ou fè, men Tout sa ap pèmèt ke moun nan santi ke ou valorize li, moun nan wè ke ou apresye li. Sa a tou m te ka di se bonne manière non? Justement, justement, voilà. Ta byen di, Ricky. Elèv la ap aprann. Je sais que tu es un bon élève, hein, tu applique. Sa c'est sûr.

Il faut être toujours respectueux envers son voisin, fò nou toujou respectueux envers vwazen nou epi atantif tou a vi prive moun nan, donk sa ap pèmèt on mieux mieux vivre ensemble epi nou kapab solidaire tou notamment si nou konnen ke gen on moun âgé donk moun ki vwazin nou an

Si ce silans fait naitre chez vous une certaine inquiétude alors pourquoi ne pas essayer de lui téléphoner? Donc si ou gen yon vwazinaj ok ou pa wè l ou pa tande l depi kèlke jou ou di mwens depi dè semèn vwar dè mwa donk ou kapab enkyete pou li pou konnen kisa li genyen ki fè ke ou pa wè l paske Kan paske moun nan ou gen dwa pa tande l se yon pwoblèm li genyen pa di pa t nouvèl bòn nouvèl donk moun nan gen dwa malad li gen dwa ap ap ap travèse yon difikilte ki fè ke ou pa wè li ou pa tande li donk le mieux à faire c'est de chercher à savoir ce que la personne a comme problème appelle la personne pour avoir de ses nouvelles s'il le faut Exactement. rende visite à la personne.

se se vrèman minim. Se se se se se vrèman se se se a un faible pourcentage je dirais. Donk jan m t ap di l talè an, si nou pa gen nouvèl yon vwazen nou, donk swa ke nou rele moun nan nan telefòn, swa ke nou al lakay li, ou di mwens nou kapab tou kontakte evantyèlman yon manm lan fanmi l ou

Ou kapab ede vwazen w ke ou konnen ki ap viv sèl, ki ki pou kò yo anndan kay. Donk ou kapab mete, ou kapab e aranje ou pou w rele moun nan plizyè fwa lan jounen an, ou kapab ba li yon apèl ou de zapèl ou plizyè zapèl menm s'il le faut a des heures fixes Donk s kap pèmèt ou gen nouvèl moun nan paske ou konnen ke moun nan ap viv sèl de manyè ke de manyè a se rasire ke la pèsòn va byen, ke la pèsòn nan ryen kòm sousi, ke la pèsòn nan ryen kòm pwoblèm. N'ezite pa a sijere le kontak avèk sètèn asosyasyon de kartye ki se pwopose dapòte repa,

Asosyasyon sa yo sè sè ke yo gen dwa di ke ok moun sa yo ki ap viv sèl ebyen nap nap kolabore nap pote kole pou nou ede yo pou nou ba yo manje yo aranje yo gen dwa ke se yo yo al nan mache yo fè pwovizyon ou di mwen se manje kwit yap fè pou yo vizite e vwazen sa yo ki sèl pou yo pote manje ba yo chak jou donk Ou kapab enplike w tou nan asosyasyon ou pote kole, ou bay patisipasyon pa w tou, tout sa se se ede w ap ede, w ap kontribiye pou ede moun sa a santi l byen, pou ede pou nou pou w mye nouri moun sa a ki ap viv pou kò l, li gen dwa pa gen yon pitit, li gen dwa pa gen yon manm lan fanmi l ki prezan pou li, men lefètke ou enplike li, sa

tous nou transfòme an bon samariten, men nou pouvo tous evre de fason a fè de nòt anviwònman en kotid de nòt anviwònman kotidyen en mond pli solidè. Alò, nou kapab, nou kapab aranje nou, nou pa, nou, nou gendwa pa ka solidè avèk. tout moun, nou gen dwa pa ka bay tout moun, nou gen dwa pa ka ede tout moun, men nou kapab, nou kapab tou, jan m te di l lan, pote lamen, lamen fòt sa nou genyen, nou patisipe nan sa k ap fèt lan, nou patisipe, yon fason pou n kapab ede moun ki izole yo, sè sè ke sèl Ricky, sèl mwen menm pa ka ede, tout yon repiblik, menm panse ke linyon fè la fòs, si chak moun mete men lan pat lan, donk sè sè ke na pa rive, na, na, na pa, na pa, na pa rive ede yon pakèt moun k'ap soufri, yon pakèt moun k'ap viv pou kò yo, k'ap viv dan dè zandwa izole. Men, men kounye an tou Piti, wi, wi. Eskize mwa.
Donk, metè nan kounye an, E lè ou pa genyen pou bay tout moun, li pral mande pou ke ou gen kapasite mentenan, pou ke ou kapab seleksyone donk moun ki pli fèb yo. Se sa m panse. Wi, lè, lè pli, lè pli vilnerab, byen antandi. Donk ou ka chwazi kategori moun ki pli vilnerab yo, lè delese, lè lese pou kont, donk moun ki pa gen moun ditou. Donk, moun ki lage, moun ki lage pou kò yo, moun k ap viv o jou le jou, ki pa gen, ki pa gen reponn, jisteman. Donk, ou kapab, ou kapab kategorize moun sa yo epi w di konsa ke ok, m p ap ka pran tout moun, men moun sa yo, yo pli vilnerab, donk m chwazi pou m ede moun sa yo paske yo, yo, yo, yo, yo plis, yo plis a risk yo menm.

L ap dekouraje si li pa gen yon bon antouraj, si li pa gen yon moun ki atantif a li menm, si l pa gen yon moun bò kote l pou ki pou ki rekonfòte li. Donk, sè si ke dire de vi moun sa ka vin pli kout tou Ricky. Donk, lè lè moun sa konnen ke l ap viv, li pa gen pèsonn ki ki la pou li, si l malad. Se tankou ke moun sa p ap viv tou.
Pardon? Se kòm kwa moun sa pap viv tou. Wi wi lap surviv li pap viv donk sa vle dire ke moun sa lap wè ke li pa li pa enpòtan li e sè sur ke lap di konsa ke lavi an pa gen sans pou li men lè moun nan wè ke li gen yon bon antouraj li byen antoure gen moun kap panse pou li li gen moun kap panse a manje li gen moun kap panse a kay li gen moun kap panse lèl malad poul pote medikaman pou l fè wè pou l pou fè wè l pou l ka pou fè l wè medsen donk sè sè ke moun sa l ap vin gen yon lòt l ap vin gen yon lòt konsepsyon de vi an Exactement.
Alors ga gardons ce lien si précieux, celui d'amitié et de solidarité entre voisins. Nous avons tous à y ganye alò gade lyen sa se si trè presye epi tou solidarite antre antre antre vwazen rafèmi lyen yo chak jou e lè nou solidè tou sa vin fè nou pi pwòch moun nan tou nou vin nou vin familyarize nou avèk moun nan vwasi mentnan kèlke konsèy pou entretenir de bòn relasyon avèk se vwazen.

Donk le sourire, le bonjour, menm si gen pwoblèm, donk sa yo nou sipoze kenbe yo. Yo sipoze de mise. Oh oui.
Oui, ça doit être toujours de de mise. Ça doit être toujours de mise. Super. Il faut toujours dire bonjour et un bonjour accompagné. D'un sourire.
M pa di nou di moun nan bonjou epi vizaj nou mare non. Paske mwen konnen gen moun ki konn di de sè bonjou komsa Ricky. Non bonjou sa yo se bonjou lan dan donk se bonjou ki ou di moun. Pafwa tou ki di
moun yo konn anpòte pa pwoblèm ke yo genyen donk lè bagay lan pase tou donk moun nan pa menm tenu kont. Moun nan pa gen kontwòl tèt li pafwa. Wi, y a sa osi. Gen moman sa yo. Y a sa osi, men je pòs di manyè jeneral. Men li pa ka toutan.
Padon? Li pa ka toutan.
Non, non, li pa ka toutan. Se pasaje, se efemè.
Ekzakteman.
Alò, nou sòm souvan plonje dan nou panse ou strese pò notre quotidien. On oubli pafwa de dire bonjour. Pourtant, pou entretenir de bonnes relations avec ses voisins, un simple sourire peut faire la différence. Pensez-y. Voilà ce que je, je venais de dire, voilà ce que je disais tout à l'heure, Ricky. Donc, le, des fois nou emporte par problème nou, par difficulté nou, e nou gen yon problème na, nap, nap mache, nou, se tankou le, e, lòt moun nan pa existe pou nou. Nou bliye dèfwa nou bliye di moun nan nou bliye di moun ke nou pase bò kote l lan bonjou e poutan jan m fèk sot di l lan pou antretenir de bòn relasyon avèk vwazinaj ou e pa sèlman avèk vwazinaj ou avèk moun w ap kotwaye tou donk yon senp bonjou ka fè diferans lan donk fòk nou panse ak sa.

ou de rekipere lè korye, ou menm de garde lè animal de konpanyi, avèk sè pti jès, vous amelyore lè relasyon avèk vos vwazen. E pwi tou, nou kapab tou vwazen nou gen dwa an deplasman, li gen ti moun ki lekòl, donk nou kapab pwopoze tèt nou, nou kapab di l konsa ke èske nou kapab al chèche ti moun nan pou yo. Gen de seri de bagay ke nou kapab fè Ou pou n porter une kapab.
surveillance sur la maison, E quelque chose comme egzat, ça. egzakteman, Mhm.
jist, jisteman, ou kapab tou di moun nan ke w ap ba li lakou an pou li. Se yon gran, gen ansanm de petites choses ke ou kapab fè ki kapab vrèman ede w antreteni de trè bòn relasyon avèk vwazinaj ou. e an ka de bezwen vous pourrez à votre tour corter sur eux donk se an sèlman ke ou menm wap bay sèvis men ou menm tou jou ou lon difikilte tou ou gon pwoblèm tou ou konnen ke ou kapab konte sou yo tou m pa di nap fè sa pou sa men si sa ariv donk se sur ke le jou ke nou gen yon pwoblèm donk se sur ke vwa moun sa ke ou ede lap trò kontan rann ou sèvis.

Òganize, wi wi, avan kòm je vyen de le dir, donk fòk nou respekte règleman sè sè ke w ap viv avèk moun nan lan apòteman, nou pataje, ou pataje menm apòteman avèk moun nan. donk ou wa ou fek vin abite la cheche konnen regleman donk parking nan konbyen ou gen ou eske ou gen dwa a 2 machin ou a on sel machin donk si set yn grand kou ou di mwens ke si e kou lan pa pa two grand donk si kou lan se 2 machin li kapab pran ou di mwens 3 ransegne w pou konnen a kisa ou gen dwa A a a a a a a kisa ou gen dwa, èske ou gen dwa pou gare yon sèl machin ou de machin, yon bisiklèt, yon moto, tout sa, vous devriez chercher à savoir. Organiser un repas avec vos voisins. Donk ou kapab òganize yon repa avèk

Oh wi byen sur M te panse donk se te ou yon dine gedwa sou plaj oubyen pandan. sou plas. Kòb pandan. M panse m te m te panse ke se te yon dine sou plas oubyen petètre Men non nan men non men plaj. non men non men non se se se a la mezon donk ou Super. kapab fè sa ou kapab òganize yon repa lakay Ok. ou yon dine ou envite ou envite vwazinaj lan vin vin manje ansanm avè ou, tout sa ap pèmèt ou armonize w avèk vwazen an tou. Donk si w fèk vin abite tou nan katye an epi se anivèsè ou, ou kapab fè yon fèt lakay ou epi ou envite vwazen ou, vwazinaj ou, vin patisipe, vin zine avèk ou, e se ap okazyon tou pou kapab liye konesans pou brize laglas avèk vwazinaj ou dans un kad konvivyal, e poukwa pa de kreye de vrè lyen damitye. Tout sa tou kapab fè w vin devlope de de trè bòn relasyon amikal avèk vwazinaj. nan vwazinaj ou paske yo toujou di vwazinaj se dra blan epi defwa tou yon vwazen konn vin yon fanmi riki yon moun ki vwazon li konn vin plis kon fanmi defwa endepandaman de relasyon de armoni ou devlope avèk vwazen sa vwazin sa ne pa fè two de bri. Sa edra osi de ganye la konfyans de sete pèsòn kwa.

Donk ou pa sipoze ap fè skandal, ou pa sipoze ap fè bri tout tan pou radyo lakay ou limen tout volim, ou monte volim nan, ou ogmante volim nan. Donk sa ap sa ap vin yon nwizans tou pou moun ki ap viv, ki pataje menm apàteman ansanm avè w.
Paske Jisteman paske moun nan gen dwa li menm li pa tande mizik fò, li gen dwa lan moman ou monte ou ap tande mizik lan byen fò se moman sa a li menm li ta priye, se moman sa a l ap dòmi. E lè Donk sa a, ou ou.
li p ap mizik pou li, li pral bwi pou li menm.
Jisteman, e lè sa a kounye a ou vin deranje l, tou sa Egzakteman. tou ka pètibe somèy li, li ka pètibe l tou lan lan sa li t ap fè an. Donk Ou gen dwa tande mizik lakay ou men se pou yon rezon pou ogmante volim nan. Donk sa vle, gen moun, gen moun ki trè konsa. Donk si y ap tande mizik fòk yo limen radyo an byen fò, y ap gad televizyon fòk yo monte volim nan dènye, dènye dimansyon. Toutotan ke yo pa monte l dènye dimansyon e tankou yo p ap gade emisyon, yo p ap, yo p ap, yo p ap tande radyo. Sa pa fèt konsa. Ou gen dwa ap. tande yon emisyon, w ap tande yon mizik, menm anndan lakay pa w, gen dwa gen lòt moun ki pa ki pa renmen sa w ap tande an. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, chak moun gen yon bagay ke yo renmen, w ap gade l, ou bese l, ou bese volim nan, ou bese l a hauteur normale, ou pa bezwen deranje lòt moun ki bò kote w lan. E lè jan de bagay sa yo kòmanse pwodui, donk se le conflit total.

de jou a lavans e dèfwa si w pat gentan wè moun nan endepandaman de aktivite li ou pa gentan kwaze l le jour même tu peux le faire tu peux lui dire que voilà je vais je vais organiser une fête ce soir donc il va y avoir du bruit tout ça ou ou prevni moun nan ke ap gen ap gen yon fèt lakay ou si w tande bwi pou sa pa twò deranje w.

pou les enfants du voisinage, donk ou kapab fè sa tou, ou gen pitit ou, ou gen dwa chwazi di jodi a ok m ap fè yon goute pou tout timoun ki nan vwazinaj lan, donk yon ke yon fason pou timoun sa yo e devlope de trè bòn amoni avèk pitit pa w tou, donk ou kapab ou kapab fè sa.

Pa twò anvayisan lè nou wè moun nan pou nou gen moun ki konsa ki trè anvayisan lè yo wè moun nan yo kole yo kole yo yo kole sou moun nan yo yo te gentan twò konnen moun nan yo anvayi moun nan non il ne faut pas être envahissant gen moun ki pa renmen sa gen moun ki pa renmen ke lè w fenk wè l pou w anvayi li pou te pou montre ke w te gentan twò kontan rekonèt li, ou gentan lakay li tout tan, bagay tann se mouin nan, tann tann relasyon an grandi. Se preferab ou de lèse la relasyon grandir au fur et à mesure. Au fur et à mesure mouin nan ap vin dekouvri kiyès ou ye, donk bal gen bal gen yon konfyans ki enstale e la ou kapab

vi prive moun nan e pa toujou ap solisite li, pa toujou ap ou toujou gwo rekèt, pa toujou ap rele moun nan pou di moun nan m gen tèl pwoblèm, m gen tèl pwoblèm kòman w ka ede m. Gen de moun se konsa yo ye. Ou te ede yo yon fwa, Donc, la porte est ouverte.
Cette porte est ouverte, elle n'est jamais fermée. Tout le temps, c'est la même personne, Ricky. Moun nan ap di w konsa ke m gen pwoblèm la, m bezwen gen, m bezwen, m bezwen voye timoun lekòl, tou sa, patati, patati patata. Donk, vwala vwala, moun nan toujou gen, Moun nan toujou gen pwoblèm, li toujou ap mande lajan prete. Donk sè syon ke moun nan gen dwa te prete w yon jou, yon fwa, de fwa, men sè syon ke si tout tan w ap nwi li, lè sa w ap vin deranje li. N'ale pa frape a lèr pòt san rezon. Donk, ni two souvan pou lèr anprente, pou lèr anprete kèlke choz. pa ale lak al frape pòt moun nan tout tan tout tan Ok. e pa al frape pòt moun nan a dèzè en ditou si se pa yon pwoblèm grav si se pa De si ka sa w majè. gen an li pa grav egzakteman lè sa w ap deranje moun nan moun nan pral wè ke w tankou w tankou yon pwa pou li

et ne commenter leurs allez et venu donk pa ale lan aktivite ke w konnen vwazinaj ou ap fè si li pat envite w e sispann tou kestyone w tou de rantre moun nan de sòti moun nan paske moun nan gen dwa sòti epi wap mande l kote l te ye wap kestyone li wap fine lan vi moun nan se pa janti De faire ça, la personne peut le voir d'un mauvais oeil, moun nan gen dwa di di tèt li ke apa entèl ap siveye m, kòman fè entèl kirye konsa? E lè sa tou, moun nan, ou pral fè moun nan distansye l pa rapò a ou menm. Yon ansanble de kesyon ki anbetant ki kreye pafra panik, bay ti pwoblèm. Jis, Juge, Justement, il y a de ces questions à ne pas à ne pas demander aux gens. Gen moun, gen moun ki pa konnen kisa pou yo di yon moun. Gen moun ki toujou ap rantre lan vi prive moun. Gen moun ki toujou bezwen konnen laj moun. Ki laj, ki laj ou? Ki laj entèl? E gen moun tou Ricky, ou gen dwa wè, Gen de gen de afè pa yo yo pa konnen men dat de nesans moun nan yo gen memwa yo sonje dat de nesans moun nan alò ke ou gen dwa gon ba moun nan gen dwa gon bagay pèsonèl a li menm ou mande l tèl bagay de tèt li wi li pa sonje men kanta pou laj moun nan l ap sonje l ap sonje si w t ba l 100 moun Lap sonje dat de nesans tout san moun nan men sil gon bagay sou mandel nimewo nif li li pap sonjel mwen menm se ske je ne peux pas konprann sa m vreman pa ka konprann li donk tou sa se se a evite sispann non se vre je ne peux vreman pa konprann mwen sa sa vle di bagay ki enpòtan pou tèt moun nan li pa sonjel men quand il s'agit de la vie privée de l'autre li sonje tout.

Mwen menm m gen yon dènyè, m gen yon, bon, yon dènyè paske m ap poze kesyon lontan. Depi lè ou kòmanse m ap poze kesyon e m toujou gen kesyon e m sèw ke e oditwa e ami entènot ki ap regade e ribrik sila a donk pral jwenn de bagay pou yo e donk gentan jwenn paske gen anpil bagay ke ou di la yo. Men avan menm ke m poze kestyon an ki di, genyen yon bagay ke ou te di sou kestyon laj lan, anpil fwa se, se mank de, mank de fòmasyon. Jisteman.
Moun yo pa fòme vrèman, donk moun nan pou li menm donk, kestyon laj lan se li menm ki prime, se li menm ki plis enpòtan. Wi. E pi donk se pa yon bagay donk ke ou ta sipoze nan mande moun vrèman. Justement, ça ne se fait pas. Donc, ça veut dire que laj lan pri, laj lan priorité pou moun yo anpil, anpil, anpil. Dè, paske laj lan se yon facteur déterminant pou moun yo. Paske depi moun nan wè w, li toujou bezwen konn laj ou, ki laj entèl. E pi, Epi li kòman dir, oh! Entèl fin granmoun, entèl pa regle anyen, eh! Tèl laj li genyen ane sa wi. Sa vle di ke anivèsè moun nan pral rive, moun nan gentan konnen laj, laj lòt lan. Men mande l yon bagay enpòtan, de vi pa l, li p ap sonje l. Super. Tu vois, sè, sè un mank, sè un mank d'edikasyon. Donk, pou mwa sè un mank d'edikasyon, paske se pa tout moun ki renmen sa, pou w ap, pou w ap mande yo laj yo. Paske, mwa menm pèsonèlman, Laj moun pa enterese m, il ya de sè choz ki n menterès pa chez la vi de lotr, paske mwen m toujou di sa, chak moun gen vi pa yo, chak moun viv vi pa yo, Chacun mène sa vie. chan ju justeman selon bon leur sanbl, donk m pa wè ki enterè m genyen m pral cheche konnen laj iks, m pral cheche konn laj igrek, Lè ane an vini pou map di tout moun men ki laj lòt lan genyen. Sa sa se vrèman yon pwoblèm dedikasyon. Men sa Sa ne ki.
fè oken sans paske kisa sa ap itil mwen lè m konnen laj moun nan? Èske l ap ajoute de la Exacto. valeur à ma vie? Je crois pas. Kisa li pral pote de plis lan vi pa m? Donk si pou m fè yon bagay fòk li ajoute de la valeur à ma vie, à ma personne, donk puisque l pa ka ajoute yon valè a vi pa m, m pa bezwen konnen l. Sa se la vie privée de la personne. La personne n'a rien réalisé, c'est sa vie privée. Sa ne me regarde aucunement, en aucune façon. Men Kiti, sa ki enteresan e enpòtan pou nou soulinye e sinyale tou, E se ke pa mwayen ribrik sa genyen anpil moun ki pral kapab jisteman genyen yon lòt konsepsyon de bagay yo e yo pral jisteman kòmanse abòde bagay yo yon lòt jan.
Justement il faut il faut voir les choses différemment paske nou gan nou gen trop bagay ke pou nou regle on a tellement de choses à à à regle donc ça veut dire ke nou rete nan nan vi prive moun nap frene nan vi prive moun nou bezwen konnen kisa kap pase nan vi prive nou vi prive moun alors ke nou menm nou gon pakèt moun bagay ke nou gen poun regle ke nou gen lwa menm poko menm komanse menm nou pa menm wè koman nap komanse ann focus plutot sou objektif pa nou, ann fokis pito sou sa nou vle reyalize, sa nou poko reyalize, ki de, ki, ki, ki strateji n ap mete an plas, ki sa nou ap Pou n fè, kapab abòde èske, yo. èske n ap rete, èske n ap rete bra kwaze epi afè moun sèlman n ap siveye, ki sa nou ap fè, èske n ap fè yon kilomèt de pli, t, pandan ke n ap fè kilomèt de pli an nou konnen ke Bondye la, l ap gide nou, l ap ede nou. Donk m panse ke Gen de bagay ki pi enpòtan lan vi an olye ke pou n atède nou pou n ap fouine lan vi prive moun. Super. Alò dè dènyè kestyon mwen an ki t si e vu ke n ap pale de de genyen bòn relasyon avèk vwazen nou e vu ke nou menm nou se kretyen e nou t ap pale de mizik anpil fwa donk lè moun ap tande l pafwa li Li deranje? Koman ou wè legliz pa egzanp ki pa genyen bon strikti yo, de legliz pa egzanp ki preske a l'air libre, de legliz ki pa genyen preske, ki pa respekte les normes et les. prensip bzan ke yon batiman ta sipoze konstwir epi ou pral jwenn ke genyen sèvis a tou moman okou de journe, la nwi, de trè to donk ki pafwa deranje vwazen yo byen sur donk nan zòn yo. Eske Ok. sa pa ta sipoze entèpele nou aktè yo tou donk a repanse metòd ou manyè ou de de de konstwi lan ki pral pèmèt ke nou pa panse ke se levanjil ke n ap preche donk li pa ka deranje moun donk nenpòt jan l sòti an li bon?

Oui ya bokou de
bon je ne sapèl pa je ne sapèl pa egliz donk sa vle di ke se san se dèfwa ou konn wè ke se yon espas se yon espas ke moun nan afime dan dan le vwazinaj epi ou wè moun nan fèl tounen vin fèl tounen yon yon yon legliz men li pa li pa yon legliz efektivman vre donk Petèt ke moun nan gen enterè l, enterè l, gen yon enterè tou nan sa Ricky. Petèt ke moun nan gen yon enterè tou, li di w konsa ke li pral, li pral mete yon legliz la. Epi l rasanble fidèl, epi sa pral jenere yo de pwofi a lavni. Donk m panse ke les responsables ont leur mot à dire, donk pou kapab gen yon legliz, gen dwa, e fòk li gen yon espas

Pos paske tou senpleman leta ne di rien leta ne fon leta ne fè Men rien ya s qu'on lè appelle la responsab conscience osi ne ki di Pardon?
Ya s qu'on appelle osi la conscience donk gen konsyans tou nan Wi bagay lan. ya s ce qu'on appelle la conscience men men anpil moun pa gen konsyans non Ah bon anpil moun pa gen konsyans non bagay frè yo m anpil. le problème que nous avons en Haïti c'est un problème de Konsyans, konsyans, konsyans, konsyans. Exactement. Anpil moun pa gen konsyans. Moun nan fè bagay nan la, il s'en fou! Donk li pa bez, li pa bezwen konnen depi li byen li minm, lòt moun yo te mèt peri, sa pou l fè pou lòt moun yo, lòt moun yo, il s'en fou des, des autres personnes! Donk depi ke l satisfè dezi pa li. Donk mwen panse ke respon, responsabilite a, il revient, il revient au responsable de

yon espas pou li pake machin li, li ou pa ka di m konsa nenpòt ki kote menm si menm si riyèl lan etwat epi gen anpil vwazinaj ozalantou epi pou di m konsa ke w ap mete yon legliz nan espas sa sa pa fè sans.
Men majorite legliz yo kit si sitou an Ayiti donk se konsa yo ye. Ya,
wi sitou an Ayiti se kòm sa men kòm je vyen de dir. Bon sa sè un autre sujet un autre sujet donk kanmenm a abòde.
Jisteman. Men m te vle jisteman soulve pren an, soulve kestyon an pou nou kapab jisteman, n te kapab jisteman fè ami entènot yo pa w de li menm e wè enpòtans ki genyen jodi an nan jere relasyon yo avèk Vwazen yo avèk antouraj yo. Donk genyen yon koneksyon donk ki kenbe avèk moun ki nan antouraj yo. Jisteman.
Bon vreman se te yon plezi Kiti pou n te resevwa ou jodi an. Ey non zanmi, non zanmi entènot non pa de kesyon ey non pa fè si. Pa ditou, e sa k fè ke m te pwofite jisteman donk nan minit lan poze kesyon sa a. Paske certes gen moun ki ap regarde men ce moun yo pa vreman poze kestyon donk Ils n'ont pas reagir. Ils n'ont pas reagir donk m tap dire ke aprè un mwa de poz donk nou sanse fè une heure donk nan ribrik lan ke m fière tou ke m kontan paske nou tap mwen menm surtout m tap tann nou lontan pou n te kapab abòde yon sijè, rantre nan ribrik lan, men erezman nou te gen chans lan aswè a, donk mwen vreman kontan e mwen remèsye w Kitsy.
Merci à toi Ricky, merci pour l'accueil. Merci.